pale nan yon fason, yon fason pou m te sove. E apre, m t ap mennen ankèt, ankèt, ankèt, yon fason m pran nèg yo, m pran pòz ma nèg yo men pou te manti. Yon fason pou m te ka jwenn 13 plon. Men lè m te resi kwaze 13 plon, se dèyè touye m li te ye. Alò mwen menm, m te wè m potko fè ase nan lavi a, m potko ka mouri. M te nan konba, m ret nan konba nèt. 13 plon deside touye m, m pa gen pou m touye 13 plon non mwen. Bòs la. M kwè ou konprann mwen. Si ou menm tou ou te angaje ou ta fè yon fason sove tèt ou.
Talè. Ou pa tire sou mwen plizyè fwa ou di m ou pa tap tiye m nan. Bon w tire sou mwen pèse m pa pèse ou pa tap tiye m.
Bòs la. Ou an bezwen m. Ou jwenn mwen. E si 13 plan ou te mete lan moun li te bezwen m li tap jwenn mwen tou. Lè yo di 13 plan yo bezwen m pou 13 plan bay yon ti sòm oubyen pou 13 plan vin chèche m li di si e pou li yo mèt touye m 13. M 13 pa vo anyen. M pa konn sa k kache dèyè tèt li. E mwen menm defen w fason m sove. Epi l odasye wi. L odasye l anba ti vant wi. Mwen menm ki te di konsa yo mèt tiye w. Mwen k te di yo te yo te mande m kòm m te di yo mèt tiye w M. 13. Ou odasye w anba ti vant wi je chèch. Bòs la, m gen pou m ekoute pawòl ou sèlman. Bon bouzen pou ou.
M. 13 m konprann. Euu wi. M vle esplike nou rezon ki fè m te voye nou ki fè m te voye nou nan misyon an. M te konn di avèk Gmax, paske pa bliye depi moun nan envesti kòb li

Sanble gen bagay mezanmi. Mezanmi nou wè manbo a vin nan bagay la mezanmi. Nou wè manbo Carole, nou konèt manbo Carole byen ki te nan levanjil gwo ponyèt kounye a li janbe pa bò isit. Nou deja konn kote manbo sa ye. Manbo sa son pèsekisyon li voye pèsekite mesye dam yo atò. Mezanmi ann swiv pou nou ta de deja. E 13 pran nan gwo pwoblèm la, nan gwo zen. E apwè, m t ap mennen ankèt, ankèt, ankèt, on fason m pran nèg yo, m pran pòz ma nèg yo, men pou te manti. On fason pou m te ka jwenn 13 plon. Men lè m te resi kwaze 13 plon, se dèyè touye m li te ye. Alò mwen menm, m te wè m pot ko fè ase nan lavi a, m pot ko ka mouri. M te nan konba, m ret nan konba nèt. 13 plon, deside touye m, m pa gen pou m touye 13 plon non mwen. Bòs la. M kwè ou konprann mwen. Si ou menm tou te angaje ou ta fè yon fason sove tèt ou. Talè.
Ou pa tire sou mwen plizyè fwa ou di m ou pa tap tiye m nan. Bon w tire sou mwen pèse m pa pèse ou pa tap tiye m.
Bòs la. Ou wè bezwen m. Ou jwenn mwen. E si 13 plon te mete lan moun. Aprè sa nap gade nou wè kote 13 plon la 13 plon vin fache paske M13 di konsa li menm li te mete l nan ba li te mouri pou li pou li te kapab sove. Eske nou kwè se vre nan sa M. 13 di a? Ok na gade pou nou wè kote e 13 blon estomake gad jan l gade M. 13 e nou pral gade nou pral wè reyaksyon M. 13 sa nou panse de 2 nèg sa yo? Kiyès kap trayi nan yo 2 a eske se 13 blon? Nan fason 13 blon rete eske se li kap trayi osinon M. 13 ki nan trayi? Kòman bòs la fè jwenn M. 13? Eske se M. 13 ki pote tèt li ale? Ok nap swiv. Selon Guy M. 13 e pou sa nou konnen M. 13 pase nou deja konn sa li deja. Se yon fason li te mete mete l pou l te ka sove. Dakò? Moun. Li te bezwen m li t ap jwenn mwen. Lè yo di 13 pwen yo bezwen m, pou 13 pwen bay yon ti sòm oubyen pou 13 pwen vin chèche m, li di si e pou li yo mèt touye M. 13. M. 13 pa vo anyen. M pa konn sa k kache dèyè tèt li. E mwen menm defon fason m sove. Epi lodasye.
Lodasye l anba ti vant ou. Mwen menm ki te di konsa yo. Etrèz pa t obeyi avè nan baz Stadens la li t ap mouri. Nou konn sa li di. Paske nou konnen baz sa a pa aji. Men, gen yon kote l al pale manti paske l di konsa Stadens te mande Etrèz pou l an kòb li te di konsa li te mèt tiye l. Ou konn mwen ki fanatik Nandy. Sa nou panse de sa? Sa nou kwè k ap pase avèk M13 antre Etrèz Plon ou sa k ap pase? Paske nou wè M13, kè M13 yon ti jan sote, paske M13 rete yon ti jan fremi pou jan l ap pale, li pa ka gade M13 blan ranse. Kè M13 sote anpil, e nou wè M13 ta sanble y ap gentan wese trayil trayil paske men l pa ka gade M13 blan nan je. Men M13 blan ap gade l, li menm li pa ka gade M13 blan nan je paske l konnen sa l fè a, li konn sa l ap di yo tout se manti yo ye. Mezanmi Dandi a vin danje danje danje nou konnen depi bay sa yo depi se vi sa kap fèt vi bandi nou deja konnen fòl gen trayizon ladann bon sa vle la pa jodi pa demen moun ap trayiw kanmenm alò nap swiv nap tande langaj nèg yo mezanmi men esa nou panse mwen pou mwen stadens ap antre nan baz nèg sa yo lap mache pran nèg yo ok nap swiv. Sa yo mèt su yo? Mwen te di pou yo te yo te yo te mandem kòm m te di yo mèt su yo M13. Roda son anba ti vant wi je chèch. Boss la, m gen pou m ekoute pawòl ou sèlman. M'en bouzen pou ou. Mknpnzn konprann euh wi. M vle esplike nou rezon ki fè m te voye nan nou ki fè m te voye nou nan misyon an. M te konn di avèk Gmax paske pa bliye depi moun nan Investi kob li. Sanble boss la ta kwè nan sa M13 di la sa vle di se verite lap bay bon nap swiv men nou deja konnen chemen sa yo pa janm vin soti byen nou konnen depi se chemen sa yon moun fè ou pa janm vin soti byen ok nap swiv men ta sanble boss la kwè nan sa M13 di la bon 13 blon sou 2 chans. Tres Blon genyen 95 pousan soti mò ke soti vivan nan baz la. Paske nan fason nou wè neg yo demake Tres Blon. E men poko rive nan vil la, li gentan soti avèk youn nan lòt neg yo, li gentan mouri. Lap panse se li kap trayi baz la. Ou konprann? Lap panse se li. Alò nou ap swiv pou nou wè sa k ap pase nan dandi sa men nou deja ou bay nou magonnen nan men trèz plon lè tout pale men trèz ap pale nou wè bòs la genlè ta sanble bòs la kwè nan sa men trèz di la n ap swiv timoun baw baw.
Sa gen sa di la. Kisa w di la. Sa misye gen la. Oswa Marilyn mouri paske Marilyn mouri. Ki Marilyn sa. Sè w la. Vye bouzen ki ta konn nan Minch. Sa gen sou Marilyn. Kisa vye bouzen vin chache nan pami nou la. Ok.
Kòm nou tout la. M pral ban nou rezon ki fè nou la jodi an. Nou plis renmen divizyon ke.